Antre nan mouman sèvis lan, nou te fè anons, nou lapriyè, nou chante, nou fè louwanj. Men, mentenan nou rive nan pati kote Bondye va pale ansanm avèk nou. Bondye pral inikman itilize yon sèvitè, men sepandan se a ou menm.

Étudier la Bible dans l'étude de la parole de Dieu à la capitale li te se Pasteur Johnson se pa Dantès non men se Charita se li menm ki va pale ansanm avèk nou maten an m panse se se yon k ap fè yon travay kolosal nan Labadi se yon ki bay tan li nan nan kesyon evanjelize moun se yon tou ki.

enpòtan non sèlman pou Bondye men kap yon travay tou pou legliz lan ke nou dwe apresye ke nou dwe priye pou li ebyen sè se sèvitè ki va vini pou pale ansanm avèk nou an nou priye Bondye Senyè Etènèl Dye tou pwisan papa nou ki nan syèl la nou beni non ou nou diw mèsi paske nou la maten an mèsi paske ou aksèpte nou lakay ou se pa bon nou bon okontrè chak jou wap rele nou Senyè nou diw mèsi paske ou se Bondye mèsi pou pasyans ou pran ansanm avèk nou. Merci paske nou la maten an gen moun ki lopital gen moun ki nan azil kominal oh senyè men nou la maten an gen moun kap goumen pou kandida kounye la kap bat kap bay tout suè yo pou yon kandida jodi a men nou diw merci paske premye moun nou gen pou nou kapab suè pou li se ou menm paske ou menm ou pap janm bliye nou gen moun aprè eleksyon sa ki pral desu Gen yon kandida yo te bay tout suè yo pou li men kounye la ki pa wè yo, ki pa tcheke pou yo, ki pa vle oubyen ki pa ka fè anyen pou yo. Men nou menm ou se sila ke nou dwe toujou vote nan lavi nou paske ou se sila ki bay nou manje, ki bay nou sante kap kontinye pran swen nou. Nou di w mèsi paske nou lakay ou maten an, nou di w mèsi pou pastè Dantès e pa pastè Dantès, pastè Charitable Johnson. Merci pou lavi jèn gason sa merci pou ministère ke w ba li li pral pase pou kapab pale nan non w nou mande ke prezans ou kapab ranpli li ba li provizyon pou kapab pale ak pèp ou o non de Jezi amen.
Pèp sove nan Jezi Kris mwen an oo Bondye beni nou. Ankò yn fwa m santi m kontan afin ke m te kapab di se papa spirityèl mwen, Pastè Johnson Dantès, paske son moun kap batay depi lontan e avan mwen, m dwe l anpil respè e m gen dyak yo tou anpil respè paske yo nan levanjil avan m. Men sèl sa m konnen. Bondye li menm li itilize tout moun nan fason pa l e sa vle di devan Bondye pa gen ni ansyen ni nouvo. Ke m beni non Bondye pou sa puiske li menm li akòde mwen chans la pou ke mwen menm kapab pale nan non Senyè a. Gade moun ki bò kote w lan di l nou gon sèl randevou. Randevou a se pou lesyèl. Amen. Senyè Dye Alfa e Omega, ou menm ki chwazi mwen pou ke m kapab pale nan non ou, pa kite mwen pale de bagay ki soti nan mwen menm, men de pawòl ki soti nan ou menm. Voye espri bon konprann nan akonpanye mwen e akonpanye tout moun ki chita la pou tande pawòl ou, paske pawòl ou se lavi, pawòl ou se bon sans. Mwen beni non ou, mwen egzalte non ou pou sa. Paske ou se Bondye. Amen. Sa ki enterese mwen, bon avan ke mwen menm m ta ka komanse e m ap tou di nou tou, se dènye dimanch mwen, se dènye dimanch mwen isi an, e mèkredi m ap Pòtoprens e m kwè ke samdi, vandredi ou samdi m ap Okay. E map mande nou ede mwen priye e sa fèm mal anpil paske m pap la nan fèt sa kap gen dimanch lan pou ke m kapab manje ansanm donk ede mwen priye si tout fwa ke mwen menm m kapab chwazi yon tip pou mesaj sa, m te kapab di, Jezi gen tout enpòtans li ke tout bagay ke nou menm nou te kapab genyen nan lavi. La nou wè, m kapab di liv Pwovèb la nou konnen deja, se Wa Salomon, pitit David. Salomon nou konnen nan Eklezyas, Ki sa li menm li te deklare? Li te di, On tan pou chak choz. Ebyen la, lè n ap gade nan liv Pwovèb la, nou wè genyen twa pèsonaj ke liv Pwovèb la li menm li souliyen la.

E nou gen konesans lan ki se lapawòl de Dye. Sa vle di li senbolize Dye. Ebyen pou m byen di w, se lakonesans ki dòn lasajès e lasajès dòn lentelijans. Ebyen kòman m kapab esplike nou pou e sa k di an la a? Bondye li menm li bay nou Jezi Kris. Jezi Kris li menm li bay nou Sentespri pou ke nou kapab konprann pawòl la. Ebyen, pou m rive nan Salomon, Salomon li konesans ke Salomon te kwè ladan l lan, li pa te kwè nan konesans spirityèl la, li te kwè nan konesans mond lan. Konesans a fè m a fè m pi bon ke yon lòt. Konesans ke mwen menm mwen plis alèz ke yon lòt, konesans ke pa gen moun ki kapab kanpe devan m. E se konesans sa a Salomon li menm li te kwè ladan l. Ebyen, Salomon li menm, atravè tout plezi ke li menm li te konn ap pran, Apre tout bagay Salomon te posede, ke Salomon pa te gen yon rival. Salomon te panse ke li menm, se li menm ki pi bon pase depi se moun. Ebyen ki sa k vin rive? Nan tout plezi Salomon t ap pran yo, nou wè ke l te rive yon moman, A laj de karant an, Salomon pran konsyans, konsyans lan vin donnen anndan l e sajès la vin rantre anndan Salomon, li wè ke tout bagay sila yo se te vanite ke yo ye. Salomon te tèlman panse ke bagay sila yo te kapab mennen l wo, ebyen li fin wè ke bagay sila yo pa ka ba li lesyèl. Ebyen li menm li arive pran konsyans. Ebyen se sak fè m kapab di nou maten an depi ke ou se kretyen ou pa janm pran konsyans monchè ou mèt di ou mèt foure w tou mete w. Paske fòk konsyans lan antre anndan w. Konsyans lan se li menm ki sajès la. Ebyen ala menm ke Salomon di sa nan pwovèb.

Nou pa kapab genyen sajès san ke nou menm nou pa entelijan. Entelijan an se kisa? Se konn kisa ke nou menm nap rantre anndan nou. Se konn kisa ke nou menm nap lir. E genyen wap wè gen anpil jèn gason, jèn fi, yo plis kwè nan li woman, yo plis kwè nan li yon seri de bagay ki pap mennen yo nil pa. Tanke yo menm yo pase yon ti moman nan Labib pou yo konprann ki sa Bondye di. Ò, pandansetan, ke moun sila yo ki sa wè, w ap wè ke se moun ki manb legliz k ap chante. Men, kesyone yo konbyen fwa yo kenbe Bib la pou yo li l. Zewo fwa. Men konbyen fwa yo kenbe olive roman konbyen fwa yo chita nan feyton wap tande ke yo pa pèdi menm yon epizòd menm e map fè w konprann maten an pi gwo epizòd ki genyen se la bible si tout fwa ke ou menm ou pa chita pou wap tande pawòl bondye se malè pou ou e ben se youn nan rezon ki fè ke. Pawòl Bondye di nan Sòm chapit premye, li di ke medite pawòl la e rete nan liv lalwa a, liv lalwa a ki sa l senbolize? Lapawòl de Dye. E, lè n ap gade ankò nan nan Jozye chapit premye vèsè 8, e li di, Medite pawòl la jou e nwi. E li di se anndan pawòl la ke ou kapab jwenn siksè e w ap kapab reyisi. E m ap fè w konprann, ou kapab fè siksè, men w pa reyisi. Gen anpil moun, pa enkyete w de moun ou wè kounye a k ap pale de yo, k ap pale de tèt yo, k ap di yo gen yo gen 3 kay, yo gen 4 kay e ou menm se nan lwayaj ke w ye. E m ap di w ke moun sa yo, wi se vre, yo fè siksè nan mond sa a, men yo menm yo pa reyisi. Moun ki reyisi, se moun ki aksepte rete nan pye Bondye malgre jan sa ye.

Siksè se ki sa li ye? Siksè pa, se pa sèlman lè w mete yon timoun lekòl, timoun nan li fè filozofi li e l al nan fakilte, moun sa a m te kapab di w ok si se nan medsin l ale, li gradye nan medsin e l ap travay, la m kapab konprann wi se vre ou redi pou pitit ou. L al lekòl, li fini, se bèl bagay. Pitit ou al nan fakilte, li gradye, se bèl bagay. Men, se ki sa? Kòman l konprann siksè sa a? Lè n ap gade, an 2010, m kapab pran egzanp, mwen menm, mwen nan fakilte, m te nan syans administrativ, Mal travay la plèn ebyen m pa gen anyen ki te fè m ka rete vrèman paske m te santi m gon bagay ki pa bon nan mwen menm e m te kite kote m t ap travay la ebyen moman ke mwen menm mwen rive lakay mwen manman manman mwen t ap voye yon kòb pou mwen labank mwen di ok ban m prese pou m al pran kòb sa. Ebyen pandan m pral pran kòb la Ebyen m di ah banm rele manman m pou m konnen konbyen kòb ke l ye avan ke mwen menm fè aktyalize l paske te gen anpil moun nan bank lan Ebyen pandan ke m soti nan bank lan Ebyen mwen pran telefòn mwen Ebyen menm pandan ke m ap telefòn m ap sone Ebyen evènman an pase Tout moun ki te nan bank lan mouri Ebyen mwen menm Mwen la toujou. Sa se yon gras Bondye. Men kòman moun fè siksè. Men kòman moun reyisi. Ebyen, menm mwen bon sa. Lè m ap gade m, m te gen anpil kòlèg mwen, anpil moun ke m te byen ki m te kapab di w ki nan twazyèm ane medsin, ki nan katriyèm ane medsin e nan dènye ane menm ki ta pral gradye. Ebyen ki trouve lè m gade mwen wè byen koupe gen sa men koupe genyen tou m te kapab diw tout la yo ale lè map gade e sa tèlman fèm mal pou map gade mwen menm mwen ta pral mouri men Bondye li menm li retire m donk son fason pou m fè w konprann siksè pa vle di reyisi pou sa. Lè ou reyisi, se lè ke ou menm, ou gen Jezi kòm Senyè e Sovè ou. Ebyen, Wa Salomon, li menm, li te wè ke li menm li t ap fè siksè, sa yo pa te janm siksè pou li, men Wa Salomon vin reyalize, depi ke sajès la vin rantre nan li menm, li wè ke li resevwa Jezi anndan li, li wè ke li fè siksè e li reyisi. Ebyen, m ap fè w konprann ke. Maten an, nou gen yon sèl bagay pou n ap panse. Bagay ke pou nou ap panse, se kòman èske ou menm ou se moun sove? Èske si Jezi vini kounye a la ke ou menm ou ap sove? Panse a vi w. Fè retrospeksyon nan lavi w. E m ap fè w konprann ke Satan li menm, li gon bagay ke l ap simen deyò a, ke nou menm moun sa fè nou pa konprann, se paske nou pa gen espri de disèneman sa pwovèb ap di a. Nou pa gen espri de disèneman. Le jou ke nou gen espri de disèneman pou n kapab konprann sa liv Pwovèb chapit premye a di an, e m kwè ke ou menm w ap konnen ou menm si w moun sote. Ki sa Satan ap simen deyò a la? Nou wè ke Satan li menm l ap simen yon bagay pou fè jèn yo pa enterese a legliz, pou fè jèn yo kwè nan plezi plis ke legliz. Tanto m wè gon mòd ki vini e m raple m de gon moman te gon yon yon chan ki te vini, yon rabòday ki te di ke fè wana mache, fè wana mache e n wè tout jèn se nan fè wana mache, fè wana mache men ou pa konnen konbyen jèn fè wana mache sa detwi. Ebyen kounya la te vin gon afè de bese triye, n wè kisa satan ap simen deyò a. Pou enterese jèn yo rete ladan l. Ebyen kounya la vin gon bagay bon m pa konnen bon bagay sa bon m tèlman sezi men mwen menm wi antan ke kretyen m ap fon ti priyè 31 desanm pou ke leve premye janvye se tande m tande nan zòrèy mwen yon ti yon chan wi E ki di baga eh kòman kòman menm oh vire dèyè w pa isit vire pa ou konprann e m tèlman wè bagay sa li epi fon ti tan fon ti silans epi m ap tande chan an an verite an verite si m pa pran desizyon pou m soti pou m retire zòrèy mwen ladan m te ka tou rete. Wi. M te kapab tou rete. Ebyen son fason pou m fè n pou pou m di nou veye nou sou sa ke n ap tande. Paske sa ke n ap tande yo, yo kapab detwi nou. E se pa pou san rezon pawòl Bondye di nan Efesyen, li di ke entretenez-vous d'une tantine spirituelle. Vre pastè? Antre nan yo tou. Sa vle di, sa kè w ap tan deyò, nan monn sa a, se li menm k ap al rantre nan ou menm, k ap pral fè w rete la jiskaske ou pèdi. Men lè ou menm ou ap tande yon yon chan spirityèl, w ap byen kontan lakay ou. Ou pa menm bezwen priye, men sèlman chan sa a.

E an verite, an verite, si tout fwa nou pa bay tèt nou pou levanjil Kris la, bagay la ap pi di pou nou. Aprann mete nan zèn. E map di ou a tout moun kap jene, se yon antrènman yap fè pou dènye tan sa a, pase pral gon moman ki pral rive kretyen pral pèsekite anpil e map di ou kèlkeswa moun ki nan legliz la ki pè soufrans ou pèkite legliz sa wi. Paske vle pa vle fòk ou soufri paske soufrans lan se sinyati Jezi Kris. Ou pa ka di ou kretyen pou bèf soufrans. Ou pa ka di ou kretyen pou moun k ap pale sou do ou yo pou leve kou ou prèske dekouraje. Bon mwen menm si tout fwa mwen menm t ap fè lis moun k ap pèsekite m, genlè mwen menm m te ka fè tout yon mwa m ap ekri non moun. Dèfwa moun kap pèsekite w lan se pa ou menm vre lap pèsekite, se moun ke ou ye an, se sak anndan w lan, paske espri ki avèk yo a, yo pa menm jan avèk espri ki anndan w lan. M pa konn kòman ou kapab reyalize sa, paske se onksyon Bondye ki anndan w, depi onksyon Bondye anndan w satan pap kapab kanpe, depi onksyon Bondye anndan w satan pral twouve ke li gen pwoblèm, paske ou pa pou li ankò, ou pou Kris. Gade Jezi, ki sa l fè? Li vini san peche. Gade kòman yo maltrete li. Malfektè yo pran l. E yo menm di ke Jezi li menm, li pa gen bon espri nan li menm. Yo di ke Jezi se Bèlzeboul ke l genyen. E yo menm rive yon moman, lè yo wè Jezi ap fè mirak, ap fè yon seri de bagay, yo santi yo gen pwoblèm. Y ap pale sou do l. Yo fè tout sa. Yo pale tout bagay ke Jezi pa geri nan menm. Epi sou fason pou m fè w konprann, gon nivo kòmanse rive nan levanjil, moun nan pral gen pwoblèm paske li wè ke Bondye pral leve w. Epa fè w konprann ke genyen kèk bagay ke Bondye vle fè pou ou, ou wè moun kap pèsekite w lan, li pap la nan siksè w la. Ou pa bezwen enkyete w. Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm paske lavi vle di fè silans. Gen kèk bagay ou rive ladan l. Se pa bèbè w bèbè, se pa pale w pa ka pale, se pa lach ke w lach. Ebyen, ban m di w yon bagay, ou wè lè w fè silans, Moun ap pale w mal, ou gade moun nan, ou akeyi moun nan. Ou konn sa ki fè w kapab akeyi moun nan? Se sajès Salomon ap pale de li menm lan la. Se sajès la. E se atravè sajès la kounye a la ou pral genyen espri de disèneman pou w kapab konprann vrèman ki sa pawòl Bondye di. Mwen menm lè moun ap gade m ap di m konsa ke ò m son vagabon, m son moun, m plen fanm, ò chak ane m gen yon je, m pa gen pwoblèm avèk sa, m pa gen pwoblèm avèk sa. Men le pwoblèm sè ke lè m ap gade lavi Salomon, m fon gade Salomon, m fon rantre nan David. Si David te konn ap bay tèt li pwoblèm pou jan de bagay sila yo, m kwè ke Bondye pa t ap di li twouve yon nonm selon kè li. Paske gen kèk bagay fòk yo di, fòk yo pale, fòk yo pale sou do menm. pou kapab pran lòt levèl nan levanjil la. Epa fè w konprann tou gen kèk dife ou wè enmi an ap mete gade bon di w wè gen kèk pale mal yon moun ap fè w lap pale w mal ou wè si w te konnen sa ou konn kisa w tap fè se rantre w tap rantre anndan kay ou epi w pran pòt ou fèmen l pou ap bay Bondye glwa epi pou w kontan pou w di ke Bondye Senyè fè moun sa kontinye ap pale w mal paske nan pale mal la Bondye pral leve w Bondye pap leve pèsòn san ke ou menm ou pa aksepte rete ou tande e pou pa aksepte rete nan soufrans lan ou ke ou pa aksepte aprann tande pale mal yo. Kòman ou ta va vle pou Bondye leve ou e chak jou wap priye wap di Senyè menm nan lin lan menm nan lin lan m wè se son chante moun sa yo toujou ap chante menm nan lin lan menm nan lin lan. E ou wè moun nan kounya la, ou wè kretyen de nos jours, yo plis kwè nan mande. Tout jounen ou tande fò nou sesi fò nou sela, yo kwè nan mande. E map fè w konprann, moun kap sèvi Kris pa ka nan mande, paske Bondye wè w la, li konnen w la. E se youn nan rezon ki fè salmis David, li kante li di nan Som 37 la, li di ke li menm pou depi ke li piti, depi ke li piti, li pa janm wè. Yon moun kap sèvi Bondye ap mande charite. Poukisa ou menm wap bay tèt ou pwoblèm pou ti pwoblèm ki kanpe anfas ou an? E map di pwoblèm pam pa pwoblèm paw, pwoblèm paw pa pwoblèm pa lòt la, epi map di w Pwoblèm paw la se paske ke labib di nan jak li li di ke se paske Bondye wè ou kapab sipòte m avèk pwoblèm nan ki fè ke li kite w nan pwoblèm e se degaje w sòti nan pwoblèm nan se pa Bondye ka pral retire w ladan l si w pa degaje w gen kèk pwoblèm ou genyen Bondye li menm se sa wi. Li pa kwè nan volonte ou. Ni Bondye, ni Satan pa kapab jwe avèk sa. Paske Bondye li menm ki sa? Ou wè? Li ba w volonte ou. Ou konnen ke ou pa ta dwe touche la. Otomatikman ou antre la. Ebyen ki sa? Se ou ki te pouse tèt ou antre la. Ebyen degaje w soti. Eske se Bondye ki te mete w la? Degaje w soti. Ebyen gon gras wi Bondye fè ou atravè Jezi. Gras la ke w fè la, li di w ke li padone peche w e inikite w yo. Depi ke w pran Jezi, ke sè sur ke Bondye ap retire w nan pwoblèm ke w gen an. E petèt ou di ke se ou menm pou ki soti ladan l lan. Se pa, lè m di ke se pa Bondye ka pral retire w lan, ebyen, fòk ou konnen kòman pou w kominike ansanm avèk Papa w. Si w pa konnen kòman pou w kominike ansanm avèk li an, ebyen, ou p ap kapab soti ladan l. Ebyen, nan menm, nan menm pwovèb, liv Pwovèb la, nou wè ki sa ke l ap pale de li an. Lè l pale w, li fin pale w de sajès, epi li pale w de disèneman, e li pale w, ebyen, ki sa? wè anndan, se atravè sajès lan ke ou menm ou kapab jwenn bon enstriksyon, ebyen banm di w byen, banm di w atravè sajès la, kisa ke li menm lap pote pou ou? Anndan sajès la, ou dwe an ou menm pou w pratike lajistis. E dezyèm bagay la, ou dwe yon moun ki jis. E twazyèm bagay la, ou dwe yon moun k ap, ki nan dwati. Poze tèt ou kesyon, Èske ou menm se yon moun ki pratike lajistis de Dye? Eske ou menm son moun ki dwat devan Bondye? Kesyon mwen fèt ou maten an, eske ou dwat devan Bondye? Bondye ke ou menm wap pale de li chak jou a, eske ou menm ou dwat devan l? Pase li di nan Etesalonisyen, li di ke vous serez saint car je suis saint. M kwè se nan yon pyè a vre pastè. Vous serez saints, car je suis saint. Èske w ap fè efò pou w sanntifye bouch ou? Èske w fè efò pou w sanntifye pye w e w ap wè ke Bon di w an verite, an verite, si ou se kretyen, ou stil ap pale nou mal, an verite, an verite, ou se yon bèt. Sanktifye bouch ou. Sanktifye sa ke ou menm wap di yo. Lè w pa konnen yon bagay pa pale. Lè w pa wè yon bagay pa tou wè l. Pratike lajistis de Dye. Ou pa ka kretyen. Pou nan meli melo meli melo pa pou ou e m te kapab di nou kòm lè a li menm li li prèsk li rive lè a repase ok lè a rive e m kapab di nou mwen menm m tèlman s on moun k ap pran anpil chòk nan levanjil la li gen yon bagay pastè a te di pandan ke li menm li t ap preche la e sa m toujou kenbe l Pastè a di ke, Dèfwa gen de bagay ou wè k ap rive w antanke kretyen. Ou wè si w chite sou kwi, sa ap lèd anpil pou wè ke ou menm antanke moun Bondye rele, pou moun ta va tande Pastè Johnson Dantès li chite, li pa kretyen ankò. Pou moun ta pa tande pastè Jhonson Charitab li chite li pa kretyen ankò. Sa t ap lèd e wayòm Bondye a t ap pran pil kou la e wayòm Bondye a t ap tris pou moun ke Bondye rele pou tèt sa moun ap di sou li epi li chite li kite levanjil. Sa tap tris men lèzòm fèm poum kitel vre men anverite anverite m pa wè sak ka fèm kite levanjil e m gen menm konviksyon avèk apotre Paul ki deklare kisak ka separe ak lanmou Bondye m poko wè sak ka separem ak lanmou Bondye e m gen e map di sa. E an verite an verite, kèlkeswa moun, paske mwen menm m son moun, m pa janm deklare yon bagay sou yon moun pou l pa fè efè. Men pou l ta fè efè, se rantre nan lajistis. M mande Bondye padon e m deklare m nan an verite an verite ke si yon moun ou pa sispann. Pale homme de Dieu yo mal ane an pap fini byen pou nou. Li pap fini byen pou nou. Sa pa vle di si m kanpe la map preche levanjil pou m di ke m bon m pa ka fè erè. M kapab fè erè men m konnen m pe pa rete sou erè pa m nan. Gade erè pwa la pa gade erè pam nan paske erè pam nan pa regadew se menm jan sa David kanpe li di ke je peche contre toi seul devan selman Bondye m peche m pa peche devan lòm pa gade sa kem fè a men ou menm gade pwoblèm paw la gade nan kondisyon ke wap viv gade jan ke ou menm wa avèk lang ou ou koz moun ap mouri gade jan ke ou menm avèk lang ou ou fè moun paka jwenn travay gade jan ke ou menm avèk lang ou Ou divize yon fwaye gade problèm paw la. Pa gade problèm pam nan paske problèm pam nan li pa problèm pam se problèm letènèl li ye ke bondye beni nou rete avèk pawòl yo.